Yow yow yow yow Koman nou ye fanatik JP foot mwen yo. Map di tout moun ki poko abone ak chanel lan abone ak chanel lan paske se youn nan meyè fason wap ka rete konekte ansanm avèm pou nenpòt sa map lage pou ka toujou fè pati de premye moun ki wèl yo e nou konnen ke chak jou map lage yon video sou sa kap pase nan mond foutbòl la so lap trè trè trè enpòtan sou ta abone pou te ka toujou rete konekte ansanm avèm e nan video jodia la m fè ti pale de FC Barcelone kote ke nou konnen ke FC Barcelone gen pil pwoblèm e nan afè lajan. e kote ke yo gentan achte jwè ke yo pa menm ka prezante yo menm akoz mas salaryal yo a gen anpil pwoblèm e Barcelone bezwen vann anpil jwè nan moman la men e nou konnen ke sa nan sa gen 2 a 3 zan la kote ke Barcelone gen anpil difikilte pou l voye jwè ale e nou konnen se pi gwo pwoblèm Barcelone gen gen la sa sa gen apeprè 2 ou 3 zan la kote ke lè l fin gen jwè yo kounye a lè l pa bezwen jwè yo ankò li gen difikilte pou l voye jwè sa yo ale paske E ansyen direktè spòtif la te gentan bay jwè sa yo yon pil lajan e kounye sa vin koz jwè sa yo pa vle pèdi mas lajan sa yo ap touche a kounye la sa vin koz yo gen difikilte pou yo ale enben se sak fè pandan nouvo prezidan an vin la li menm e lap gade poul wè sil ka bese anpil nan salè jwè sa yo la poul wè sil ka jwenn yon solisyon ansanm avèk pwoblèm e lajan klèb la genyen an nan moman E sa k fè, gen anpil non k ap site nan laprès la nan moman an la kote ke gen anpil jwè yo pral voye ale pou yo wè èske yo ka arive jwenn yon jwenn yon solisyon avèk pwoblèm sa. Men, n ap konnen èske jwè sa yo pral arive ale vre paske jwè sa yo se jwè k ap touche yon bon ti kou kòb yo ye nan Baselòn nan moman an. Èske jwè sa yo pral arive al pase gen de jwè papa menm si l pap jwe men afòs ke l ap touche yon bon ti kou kòb Li gen dwa deside rete pou sa se kontra l fini apresa l ale gratis. Ou konn gen jwè ki mechan nan sans sa e nap tann pou n wè e ki jwè sa yo pral arive ale. E an premye pozisyon li pa ka lòt ke Oscar Minguesa e nou konnen ke Oscar Minguesa Xavi pa twò itilize l e m ka di ke Oscar Minguesa si m ka di ke sou sou 10 match li jwe m ka di l fè on demi bon match apresa tout rès match yo se Anyen Siril pa regle e Xavi pa twò itilize misye paske lè Xavi metel jwe defans santral li pa bon lè Xavi metel jwel sou lèl lan ankò li pa bon pi rèd ankò e so Xavi ap debarasel de misye e Barcelone gentan ap chache yon pòt de sòti pou li la e nou konnen ke m te gentan pale nou de sa sou yon video deja kote m te di nou ke Barcelone te prè poul te foure misye e nan yon echanj ansanm avèk Wolverhampton e men nap tann poun wè eske sa a ap arive fèt pou Barcelone ka debarasel ansanm avèl. Oscar Minguesa. Lòt jwè on kòb aswè nou bezwen debarase de li ankò se Ricky Puig e nou konnen ke Ricky Puig la tout moun te konsidere misye kòm on krak an, kòm on futur e e e maestro andan mitan teren Barcelone nan enben piti sa pa janm ka rive enpoze l andan ekip la vre e chak coach ki vini pa janm ka ba l chans li vre e yo toujou di misye gen on pwoblèm, misye misye manke prensip. Misye genlè renmen pran ti plezi l tou misye pa twò fokis sou foutbòl la vre sa vin koz lè yo arive mete l jwe vre li pa janm remèt anyen vre e men Barcelone ap debarase l de Ricky Puig malgre misye pa vle ale se pa yon nèg ki gen m ka di ki gen gwo salè ke sa men nan sans li tèlman renmen klèb la li pa vle ale men m panse ke si misye te renmen klèb la vre misye t ap fè yon jan kanmenm pou l bay tout li menm lè l sou teren an pou l ka toujou rete anndan club la so Roberson pral fon jan la pou lwès li ka deba a sil te Ricky Puch e nou ka wè ke nou pa janm wèl jwe se jis nan fen sezon an nan dènye match yo ke nou te wè Xavi te fon ti kout metel ap jwe atout sa li pat twò reponn avèk bezwen Xavi ap chache an e lòt jwè ankò m panse ke sa a tout moun klè sou sa se E se se Umtiti, misye li menm sa tout moun ka wè l ke depi aprè koup du mond 2018 lan e misye pa pa pa gen bon pa gen bon fòm li ankò e misye ap pede blese paske m tande ke misye te jwe koup du mond lan tou blese ansanm avèk la Frans e se sa k fè depi aprè sa misye pa janm ka geri e Barcelone tou li tou pa Barcelone tou tou pèdi konfyans nan li menm tou e sa vin koz misye pa janm vle ale paske misye gon bèl e ti kòb lap touche nan Barcelone e menm salèl misye pa vle bese tou e so m panse ke Laporta pral degajel pandan mèkato a la poul wè sil ka jwenn yon pòt de sòti pou misye e lòt jwè ankò Barcelone beze vann ankò se Miralem Pjanic e nou konnen ke Miralem Pjanic te vin nan ekip sa e kote ke yo te fon chèche ansanm avèk e Arthur Melo enben e. Misye pat janm gen chans li vre pou l te pwouve sa l te sa l te ka bay anndan ekip FC Barcelone sa kote ke Koeman pat janm vle mete l jwe misye tèlman rive vin gen pwoblèm ansanm avèk Ronald Koeman menm e kounya la sa ta sa te vin koz yo te menm voye misye an prè an Turquie nan Beşikta enben pandan pandan fen sezon an la misye ap gen pou l retounen anndan ekip Barcelone sa sòti an prè.

E m ta renmen konn kisa Bason bezwen fè? Si Bason vann Memphis Depay, kisa l bezwen fè? Eske son ekip e djanm li bezwen konstwi vre oubyen son ekip e ki just gen on jwè k ap jwe foutbòl apre sa sou ban an pa ret anyen ankò? Se vre Memphis Depay gen dwa pa ka jwe tout match yo a san pou san, men lè w gen on Memphis Depay sou ban an ou gentan konnen ke nenpòt ki lè match ka moute vin met vin met chalè sou teren an, so li trèzenpòtan. Enben se yo ki fè w wè e Liverpool, City, Bayern, ekip sa yo an toujou an fòm paske yo menm 11 jwè kap jwe sou teren an, si yo retire tou lè 11 jwè sa yo, yo pran 11 jwè sou ban yo mete sou teren an ankò se menm bagay lap ye. So, m panse ke fò Barcelone ta kenbe Memphis Depay paske se vre ou gentan gen Aubameyang e sa ka rive ke w vin gen Lewandowski se vre ki pral titilè endiskitab, sa vin koz Aubameyang ap vin dèyè l, men kounya si w gen yon Memphis Depay ki vin an twazyèm, Oh ou trè trè trè trè trè trè trè asire la pase ou imajine w Memphis Depay ka jwe sou lèl e l ka jwe an 10 li ka jwe atakan pwent kounye a sa vin koz ou gon jwè la ki ki polivalan sa nan tout kò teren an nèt la w ap gon bèl grenn jwè sa vle di si ou bay Lewandowski ta blese oubyen tou Aubameyang ta gon ti pwoblèm ou met Memphis Depay w ap gon bèl grenn jwè.

pa bon menm kounya so m panse ke fò Basson ta voyel ale e menm Tottenham sou dosye a tou e gen lòt ekip ankò ki sou dosye a so nap tann poun wè eske e yap arive jwenn yon akò ansanm avèk misye Basson prè poul kite misye ale pou nenpòt ti kòb paske Barcelone bezwen debarasel ansanm avèk jwè sa yo e lòt jwè ankò Basson bezwen debarasel ansanm avèl se Martin Braithwaite e nou konnen ke Martin Braithwaite la li menm nan kòmansman sezon an kote ke li te make 2 oubyen 3 gòl konsa E apre sa l te vin blese, e depi lè a tou, moun pa t janm wè l. E lè Xavi vin vini, li te toujou blese, annapre l te vin bon. Xavi pa janm mete l jwe paske Xavi pa fè l konfyans, Xavi pa konte sou li. E m panse ke se se youn nan jwè kote ke m ka di y ap vann an premye sou mache transfè a la depi depi gen posiblite a e li ap vann an premye. M pa kwè y ap keyi Martin Braithwaite menm pou sezon k ap vini an la e Barcelone ap degaje misye. Byen, byen, byen, byen, byen rapid. E lòt ti detay ankò ki gen yon kò sou anndan ekip FC Barcelone sa kote ki gen Gavi e kontra misye ap espire an 2023 e e li poko e Barcelone poko ka renouvle misye paske misye mande Barcelone yon kòb la Barcelone poko poko prè pou l bay misye kòb sa enben Liverpool gentan antre sou dosye a la pou l wè eske l ka rive arache misye e nan men Barcelone e so n ap tann pou n wè eske Barcelone ap rive jwenn yon akò ansanm avèk Gavi. Paske lè w gen yon ti gavi konsa k ap vini rèd rèd konsa e nou wè sa k ap pase ansanm avèk espay lan kote la kote ke l ap frape de se de granmoun atè lè w gen yon lè w gen yon e e Bernado Silva ou gen e e e e e Bruno Fernandes anndan yon mitan tèren konsa ya pou yon ti gavi ki gen 17 an parèt pou l ap fè yo travay sa so m panse ke fò Barcelone ta kenbe piti sa rèd rèd paske se se se avni klèb la li menm ansanm avèk Pedri fò Barcelone degaje l pou l kenbe misye. E lòt detan ankò ki gen ankò sou dosye yo ankò se Ousmane Dembele, e Ousmane Dembele poko janm renouvle kontra a toujou, e nou pa konn sa kap pase misye demen, nou pa konn sal bezwen, e se vre misye bezwen rete nan ekip la, men e akoz de ajan misye a e ba yo tèt anba sa vin koz tou, menm Basson vin pa konprann ki ide misye genyen tou paske misye pa janm pale piblikman poul di wi m vle rete e mesye tèl bagay tèl bagay, misye just rete nan silans li. So nap tann pou nou wè kisa tout dosye sa yo pral pote e men m ta swete ke tout jwè Barcelone bezwen debarase l de yo pou l debarase l de yo paske se jwè e kap koute l anpil kòb prèske chak semèn e pandan ke yo pap remèt anyen sou teren an e pandan ke Barcelone bezwen achte Memphis de e pandan ke Barcelone bezwen achte Robert Lewandowski bezwen achte lòt bèl grenn jwè ankò pou l met anndan ekip sa e gen Franck Kessy ansanm avèk Christensen ke l gentan fin achte ke l poko janm ka enskri yo a fòs ke Bagay yo difisil pou li. E so nap tann pou nou wè kisa tout dosye sa yo pral pote. E jan w wè m di nou an, yn fwa ke gen nouvo sou dosye yo, map premye moun ki vin la ki pote l pou nou. E se la m kanpe pou jodi an la, map di nou abòne ak chanèl lan, pataje, like, kòmante. Pa neglije di m sa w panse nan kòmantè yo pou di m kiyès ou ta renmen ki rete, kiyès ou ta renmen ki ale, e kiyès tou ou ta renmen ki pou vini anndan ekip Barcelone sa. So m pa la, map kwaze pou yon lòt ti video. Tchaw!